Sa w di a? Mwen di w mwen vyèj. O! Bon lèd pou w pa vyèj, sa k pral pèdi w? Tout tande w tande kwense moun met moun nan. Depi l gwòs, tout pasajè desann. Yo rele sa pàn kawotchou. Gen yon ti fanm m ap koze avè l sou TikTok, li di m o l renmen nèg ki fre. Depi lè sa m ret andan frijidè lakay la. Manzè gen 10 zanmi fi, tou le 10 madivin oh li menm li pa madivin. Sòy. Abit ou ye? Medam, lè nap pale de gason, konn kisa nap di tande, se vre nou gen tout defo ki genyen, men nou pa janm bay fanm kout pitit. An Ayiti, ou fin lekòl, ou aprann yon metye, ou pa janm ka travay sou li, pou jiskaske ou bliye sa w aprann nan. Mwen kwaze ex mwen kap vann mayi boukannen li wèm li kouri poutan se dim pral di sanzave a m vann chabon wi. Siw bay mennaj ou yon kado li di li pa jwenn mo poul remèsye w lòt ane fèl kado 3 diksyonè. Savon gen bon sant, li gen move gou. Ou gen pou wè kaka gen move sant, li gen bon gou wi. Si douz disip Jezi te gen yo se fanm yo te ye, se zen sèlman ki t ap ekri nan Bib la. Ou t ap tande, Kasandra 8 vèsè 16, Betina fè twa pitit, youn pa gen papa. Fèy kacheman bon pou gonfleman, fèy zanmann bon pou tansyon, fèy bèkou bon pou l ret fèmen pou l sispann pale bagay moun. Yè swa, gen 4 fanm ki kenbe m Dèlma 75. Yo fè kadejak sou mwen. Jodi a la m pral pase menm kote a ankò pou m moutre yo m pa pè yo. Mwen menm antanke parese, m gentan wè paradi a pap dous pou mwen. Paske chak maten Papa Bondye pral leve m pou m ka al chache bra pot ba li pou l boule enpav ki nan lanfè yo.
Ti chapo, eske wap asepte vann tonton w pou 30 mil dola? Ey!
Pa pale fò pou l pa mawon. Savon gen bon sant, li gen move gou. Ou gen pou wè kaka gen move sant, li gen bon gou wi. Ou pa ka malerèz, wap raze prèl ou. Bon lè savon an prèske fini, nan kisa lap kimen poul fin savonnen tout kòw. Senyè I need money m di w sa an anglè pou benediksyon an ka vin an dola. Tanm renmen wè fanm sexy ki gen gwo tete. Yo sanble a p majiskil. Alo. Cheri, papa m mouri. E vre, kounye a n ap ka sòti nan nwit. Pa gen fanm ki fèt a gwo fontenn. Se nan panse a lajan gason ki fè fontenn yo detire konsa. Yè maten m ap sot Fontamara ak mennaj mwen, m pa ka jwenn machin. M pran wout mwen apye. Kou m rive Matisan, Izo Vilaj peze bouda manzè. Kòm lanmou èt avèg, m pa wè anyen. Ou souse l, ou bwè l. Ou pa konn konbyen timoun ou manje. Sispann rele vwazin nan lougawou. Silvouplè mezanmi yon tifi ki fèt 2006 gentan gen 18 an edem please vwazin nan al dèyè la police. Fanm kout yo vrèman bèl, yo admirable, men lè yo ansent, wa di e batri Nokia ki anfle. Yon lè map gen mennaj pam tande. M pap itilize mennaj ou ankò. Egoyis. Ti kriye pou fanm. M paka konprann. Pou yon pwofesè dim palel de chat lakay mwen an, poul banm 5 sou 10. Kòmsi li konn chat lakay la pasem. Si gen yon moun la kap chache travay, li mèt fèm konn sa nan yon kòmantè.

Si douz disip Jezi te genyen yo se fanm yo te ye, se zen sèlman ki t ap ekri nan Bib la. Ou t ap tande, Kasandra 8 vèsè 16, Betina fè twa pitit, youn pa gen papa. Doktè Boun, ki jan w t ap santi w pou wè m kite w pou yon ti pra fri ak yon ti dlo diri ou pa vle ban m goute? M pa stil de nèg kap mande fanm sil manje deja, m jis pase dirèk, m di cheri, ou gen kòb pou fonksyone, sil dim non, m di rezi yo cheri, vi an se konsa. Yè swa, gen 4 fanm ki kenbe m Dèlma 75, yo fè kadejak sou mwen. Jodi a la m pral pase menm kote a ankò pou m moutre yo m pa pè yo. Mezanmi silvouplè kibò fènwa a tap kòmanse hein menm wèl midi la jiskaprezan bò lakay la poko fènwa non oubyen penti nwa a fini sou mwen. Si se yon zanj Bondye peye pou jere solèy la pou nou, ke Bondye revoke misye. Solèy la twò cho. Ohh. Lap plumen, lap gwòs, lap jete pitit. Men, li pap met alonj a grèf nan tèt li, paske l se sè legliz. Se pa tout ti granmoun ou wè kap mache do bosi ki bosi vre. Genyen se kòb yap chache atè. Lèm mouri, pa al gade m nan sèkèy la tande. M timid, nap fè m ri. M resi fon aksyon atò. M sot pase yon ti granmoun yon souflèt nan figi l la. Blach! Ti granmoun nan gade m, li souke tèt li, apre sa l ale. Ey! Piga e manje l al manje m non. Ou konn sa m renmen a vag lavi? Vag lavi, vag vi a, Epil vag lèd la sou li. Bay fanm bouda zo tap nan dèyèl se kòmsi ou tap frape bouda kamyonèt wap di dèlma pa nazon. Zanmi pam, si w ap soufri, ou pa gen rele, ou pa gen reponn, pa dekouraje. Tout bagay gen pou l chanje paske w gen pou mouri. Se moun ki gen tan, moun ki pa gen anyen yap fè ki pou benyen chak jou. Bon mwen menm kote m gen tan pou m benyen chak jou. Cheri si w pa dous, pa gen pwoblèm. Men si w pa konn gouye, sa e neglijans. Si fanm ki avèw la kout, wal pran yon lòt fanm kout ankò, sa pa rele twonpe, paske mwatye plis mwatye egal youn. Eske w te konnen lè de moun ki renmen ap douko, epi yo pase yon jounen ansanm jounen sa rele jounen de koulè? Pou fè lanmou ak yon fanm kout, fò chita atè plat. Apre sa, leve zanmi pou bay bouda w de tap pou etire pousyè. Gen yon ti fanm map koze avè l sou tiktok, li di m o l renmen nèg ki fre. Depi lè sa m ret anndan frijidè lakay la. Pou jan m wè kòd kachnen an fè dèyè zòrèy mwen fè m mal, mwen menm map poze tèt mwen kesyon, Kijan yon fanm santil lèl met kilòt tanga. Se nèg katolik ki renmen mande foto bòbòt. Paske yo renmen adore sen. Mwen menm se vodouyizan m ye pot chat la ban mwen tou vivan pou m sakrifye l.

Oh sam wè la. Baby non!
Sa wè a e pa sa. Fèmen dyòl ou la ou menm ou pa m fout on bal la, vin m pale ou menm. Kòmandan m pa gentan fè madan m anyen non kòmandan, je bondye ap gade, menm kilòt li m pa gentan desann. M pral ba w 3 prensip pou dan w toujou ret blan. Premye prensip la, w ap bwose dan w 3 fwa pa jou. Dezyèm prensip la, ou pral kay dantis chak 6 mwa. Twazyèm prensip la, ou pa sipoze fouye dan w nan bagay ki pa regade w.

Nan relasyon si gon kategori moun ki enfidèl, ou mèt konnen se fanm ki mèg yo. Dèyè gwo fanm yo pa ka ni kouri, ni kache. Pa gen gason ki jwenn yon plumen ki pap pran l. An gwo m vle di w tout gason enfidèl. Jis pran vakabon pa w la tande. Chak nèg ou jwenn, di yo lèd, yo pa gen lajan. Gade pou wè si w pap mouri a tèt fè mal nan soufle blad nan maryaj zanmi w. Si w bay mennaj ou yon kado, li di li pa jwenn mo pou l remèsye w, lòt ane fè l kado 3 diksyonè. Depi w tande limenadi, jezi, pwoblèm yo nan men w wi, ou mèt konnen dyaspora chanje nimewo. Yo di lanmou avèg. Kòman madanm mwen fè wè map twonpel? Se jodi a m aprann ke li pat janm renmen m vre. Si fanm ki avèw la kout, wal pran yon lòt fanm kout ankò, sa pa rele twonpe, paske mwatye plis mwatye egal youn. M sot wè vwazin nan antre lakay li la a de gwo poul anba bra l, ak yon bannann, yon gwo sak diri. M ta pral legliz, m tou pa al ankò. Si gen yon fanm ki pap fè anyen la, ann al pran yon chanm otèl non, pou n al leve Ayiti nan lapriyè. Se bagay ki di wi lè fanm nan pa bezwen w ankò. Ou ka rele l la, li di w, fon ti fèmen, m ap fon ti chita. Alo, mèsi pou likes la ansanm a followers la. Oh. Anfen siw wap ri M bra m pral back ou wi M bra m pral fè lorange ou talè. A chak fwa m gade mwen menm ki pral achte yon bag byen chè aprè m pral met a jenou nan pye yon fanm pou m fòse l pran l m wè lavi a son kaka. Tankou ou menm, ou pa respekte moun menm non. Yo pat baw edikasyon lakay ou? Edikasyon se pa lakay non yo bay edikasyon se depi a la mezon wi yo fè sa pase pase travay a la baz yo ye.
Kat dwèt antre epiw diw gen bòbòt. Non cheri, ou gen pòch pantalon. Silvouplè mezanmi nan ki mwa premye novanm ap tonbe. Alo matant m pa bon menm m pa bon menm m pa bon ditou m pa bon m pa konn sa k gen depi maten m leve m pa byen e jan m wè bagay la ye la m pap wè jounen an matant ou pa bezwen enkyete w pou kò w sèkèy m pa enkyete w pou kò m sèkèy.